Menm jan a bon jezi. Ou byen eske misye ap reyisi bon de tout fason nap nap nou wè moun ki te moun moun ki tap bay abelora pwoblèm yo m panse ke nou kenbe yo e pa abelora non moun ki tap bay xabi alonso pwoblèm yo nou kenbe yo. Bon, ou di, gon bagay ki, gon bagay ki esansyèl. Mwen menm, Li evidan, li evidan lò nan yon espas fòk gen yon gwoup de moun ki vle w pou fonksyone byen, pou bagay la mache byen. E se pa yon garanti ou genyen lè moun yo vle w bagay la ap mache byen non paske sa gen pou wè a konpetans ou, sa gen pou wè avèk advèsè ki anfas ou. ki pral montre ki dimansyon ou menm kòm antrenè, oubyen kòm moun, sa va depann de domèn nan. Men nan fout, nan spò, spò kolektif, paske spò endividyèl lan li menm, e, li mèt te, pa egzanp, Angelo Donzi, Angelo Donzi se pi gwo antrenè bòks de tou lè tan.

Li ka dil men kòman poul fann ring nan men kòman poul dyab kont Frazier ou byen kòman poul dyab a San Diego 74 kont Ken Norton. Ali fè on bagay diferan paske se Ali avèk Angelo Dundee. Mentnan nan foutbòl la lè ou gen on ekip nan men ou, ou gen 24, 25 jwè kap fonksyone avèk ou, depi gen on nwayo de jwè kle ki pa avè w e ki konn gou reyisit epi ki gen pi gwo pwa pase w jodi an lavi tout aspè medyatik etc ou pa ka reyisi ou pa kapab reyisi paske se ki sa l ye lè Pep Guardiola vin pran Barcelone Li pat nan eto o, men li te chouchoute Messi, li chouchoute Xavi, li chouchoute Iniesta. Atansyon, Kye l pat prete atansyon, yo?
Guardiola se yon entelijan li ye wi. Lè, lè, lè m di w li met Ronaldinho deyò, l mete Teo deyò a. Men l te konn Messi pi fò ke yo tout tou, papa. Non, sa se klè, m pa menm retire sa, m pa Li te retire konn, sa. paske l te konn Messi li menm. Ya, li, li, li chouchoute Messi, li chouchoute Xavi, Iniesta, paske pwojè a vin la, vin nan nèg sa yo. Rinus Michel. Timoun sa yo kit ou pran pit keizer ou pran Ariane ou pran Johnny rep ki tap jwe lye dwat ou pran wood krol ou pran lè 2 yo an yo an premye e yo an 2 se te nwayo a sa di se te kad pwojè misye e o final li gen e sak bèl lan misye kite Ajax Amsterdam apre chanpyon an 71 lan misye al chanpyon avèk Barcelone an 74 avèk lè 2 yo an

Xabi Alonso pa t ap kapab reyisi nan pwojè sa a, byen ke m pale de li te vin avèk awogans tou, li pa t ap kapab reyisi nan pwojè sa a lè li genyen on kad tankou Vinicius, on kad tankou Valverde, on kad tankou Bellingham pa nan li. On kad sa yo pa nan li. E kad ki te bò kot misye, se te Mbappé, Arda Güler ki te la men, men Arda Güler li pa, li pa, ou pa, ou gen nouvèl li?

Ou pa ka enpeche m ri tou. Lè match la fini an, Pedri pran balon an epi Arda Arda fè kòlè epi li choute yon boutèy li tonbe sou ren. Sa yo mande w sou ren nou fè li.
Zanmi, kitem kitem fè ilistrasyon nou men. Kisa nou fè la e menm?
Avanse, avanse. Ou konn ou konn fòm mete plezi. Wi, se ke gen de jwè depi yo pa an amoni avè w, ou pa gen ou pa gen garanti, ou pa ou pa gen garanti gen. E se nan sa ke Xabi Alonso li menm li vin tonbe la. Paske Xabi Alonso te gon konpòteman diktatè avèk jwè yo. Paske jwè sa yo menm yo renmen pou yo alèz, se sipèsta yo ye. Ebyen pa gen reyisit. E Arbeloa k pral vin la, misye pral oblije kite nèg yo fè sa yo gen pou yo fè. Arbeloa pap janm mete yo, pap janm mete l a do non avèk jwè yo. Laprès fè konnen ke dirijan Real Madrid yo te vle Bellingham, Rodrygo, Vinicius e Mbappé jwe ansanm wi nan match yo. Sa ke Xabi Alonso pat dakò wi. Xabi Alonso mande Zubimendi yo pa ba l Zubimendi wi. Sa vle di se yon antrenè ki oblije fè ak sa l genyen. Se yon antrenè ki oblije adapte l ak reyalite ke l vin ap fè fas avèk li, m ap pale de chema taktik an fonksyon de jwè ke l gen nan men l, men ki t ap fè fas avèk tout difikilte ke nou konnen avèk Hugo. Epi dènye bagay Mbappé a, dènye bagay Mbappé a son skandal. Wi, men Mbappé pa fè l pou kont li frè. Nèg k ap kritike Mbappé yo, gade ki premye moun ki swiv li. Lè lap di an ale a e Rodrigo Rodrigo e Rodrigo k premye moun ki swiv li. Rodrigo te tou bò kote li. Wi tou mache avèl ap di nèg yo an ale. Lap di e m panse bagay sa li enève Xabi Alonso. Konnya Bellingham pou Bellingham jwè l te ye premye sezon Real Madrid li a. Se Xabi Alonso k fè l pa jwè sa ane sa. Men depi ane pase tout moun te wè Bellingham pat jwè sa. Mwen m te konnen l depi menm lè l tap briyan m te toujou lè moun tap voye moute Bellingham sesi Bellingham sela yo rete mete l sou Steven Gerrard Lampard. Mwen m tèt mwen dwat e se la gwo Apa yo mete l. Oh! Tande tande tande tande. Oh! M pa dakò avè w sou sa w di a. Bellingham ak Steven Gerrard Bellingham ak Lampard M pa kwè konparezon an li dwe fèt sou karyè tou tou lè 3 jwè yo paske Bellingham se yon jèn, lòt sa yo fini, yo menm yo fin jwe, yo gentan akonpli tout sa pou yo akonpli. Pa kont, Bellingham a 22 zan, Lampard a 22 zan, Gerrard a 22 zan, Bellingham fè plis ke yo. A 22 zan pou tout moun. Pat gen konparezon kiyès ki pi konn jwe, pat gen konparezon grandè paske ou paka fè konparezon grandè antre 3 jwè gen 2 k fin jwe avèk yon lòt karyè l se 3 zan wo nivo ke l ye pandan lòt yo yo menm yo gen 15 zan yo fin jwe men a 22 zan Lampard a 22 zan pat meyè jwè chanpyona Dangletè. Wi men bay Bellingham nan son koulye Kimberly. Se sa e la efori a. Son efori li te ye son kou. Son kou. M pa rekonèt mak sa w di an non, men se t on reyalite laj pou laj men se pa t on reyalite karyè a sa m di. On moun al konpare Bellingham ak Lampard ak Gerrard pou di Bellingham pi bon ke Lampard ak Gerrard ou pa nan foutbòl.
Sa m ap di w men li te fèt. Kon a Bellingham pre tèt li pou sa l pa ye zanmi. Bellingham son trè bon jwè kap ka titilè nan nenpòt ki ekip paske lap ede ekip la anpil men nan plas li konnya ou konn sak pral rive Arbeloa pral bay lekòl di dimanch ou te konn al nan legliz pote san le dimanch?
Wè m te konn al legliz. Ebyen w konn lekòl di dimanch lè e ba pagen bagay te konn enève m konsa. Manman m pran m granm maten m pral nan afè radòt lekòl di dimanch. E Te konn al legliz.
Men depi lè manman m mouri m pa al depi lè manman m mouri m pa al m prèske pa al legliz. Abelora pral fè lekòl di dimanch. Ti banbochè elye goch pral fè sa l vle. Kit li bon kit li pa bon l ap ret sou teren an. E li pral fè lè 4 fòt. Gen plizyè alye goch.
Gen plizyè alye goch nan Real. Non, sa k fè gòl sou Jules Koundé a. Li pral, li pral fè lè 4 fantastik e poutan pa gen, pa gen. Son fantastik edmi k gen. Depi ane pase m tande yon sèl malpwòpte lè 4, lè 4 fantas. Men nan kòmanse foutbòl lan radòt wi. M tande Ancelotti al nye lè 4, al Rodrygo e Mbappé Vinicius e Bellingham lè 4 fantastik. Men nèg yo pase foutbòl nan radòt wi menn. Son fantastik edmi k genyen wi. Edmi an e Vinicius wi. Non Vinicius son fantastik.
Ah li e li k edmi an. Fantastik la e Mbappé li ye. Vinicius edmi an. Nan kisa Rodrygo, nan kisa Rodrygo fantastik la? Non Rodrygo pa fantastik.
Enben nan kisa Bellingham fantastik? Konn a wap koute nèg ki di w Bellingham konn jwe pase Pedri yo? Mwen menm, m pale de bagay sa. Ou konprann?
Kounye a Abelora pral bay rekreyasyon. Ane pase ou wè sa k rive. Pase sa k rive moun yo pa konprann. Xabi Alonso kanmenm li arive. Malgre tout sa w ka repwoche l nan match dimanch lan, notamman premye mitan, men premye mitan fini 2 a 2. Lè bagay sa yo se sou Ancelotti yo t ap rive ane pase, se 4 zero mitan an te ye, 5 a 1, oubyen 4 a 1. Ane pase final Super Coupe la, a la mitan se te 4 a 1. Ane sa malgre tout roulada l 2 a 2. Sa vle di misye vin wè ke sa l mande jwè yo, gen yon bann jwè ki di yo pa rantre lan metòd misye a, yo pa swiv li. Paske sa misye t ap fè lan Leverkusen nan, ti Florian Wirtz, kijan yo rele nèg sa yo pa konnen e gran jwè yo ye. Nèg yo aplike a kotch la ki pi gran ke yo tout. Kòm coach ni kòm jwè. E kòm nèg yo wè ke sa misye ap fè a ap mache, li fè tout nèg sa yo vin gon pli vali ki fè ke Vital ale pou 130 milyon oubyen 140 milyon lan Liverpool. Se pèfòmans. Lap jwe byen wi. Lap jwe byen wi. Non Vic konn jwe foutbòl. Mwen menm pa gen pwoblèm de li te mal. Ni ti nèg ou a tou. Malerezman li menm li blese. Nèg yo te gon pwoblèm d'adaptasyon. E mwen menm pa gen pwoblèm de. sa non men kounye la Florent Vice te toujou nan chanpyona se lè Xabi Alonso vini an l fè tout nèg sa yo moute paske nèg yo adere a pwojè l la men Leverkusen pa anyen sou sikui a ni an Almay ni an Ewòp an Almay pi paske an Almay li potko janm chanpyon an Ewòp li te pran yon koup de l UEFA lan penalite si m pa twonpe m. Men an Ewòp, Neuer va bay 88, 88, 89. Li te fè yon 3 tou anba, yo te bat li 3 a 0, match retou l bat 3 a 0 tou, epi l genyen nan penalite. E kounya lè w rete, ou vin nan Real Madrid, tout moun wè sa w t ap fè nan Leverkusen. Se tout afè nòmal ke ou vini avèk pwojè w, paske se paske sa k fè Real pran Xabi Alonso. S on bagay la li ye. Se yon pwomosyon li ye. Ou soti nan Leverkusen ou al antrene Real Madrid. Men misye pa vin a pwojè li. Se yon pwomosyon.
Kounye a la, fò antrenè a gen Men misye pa libète vin l. a pwojè Enben li. sa m di w, si w pran antrenè a an fonksyon de sa l ap fè. Fò w ba l libète l pou l eksprime sa l t ap fè nan Leverkusen nan. E sa k fè w pran l. Kounye a li vini Dayè, pi ko, e, e, se antrenè ki jwe 3-5-2 pi bèl nan tout moun k ap jwe la a.

E nan Dòtmoun l ale?
Nan Dòtmoun li ye, nan Dòtmoun. Ok, la m yon ti jan varye. Enben, sa k pase? Nèg sa yo te sipè pèfòman, men se sistèm nan ki te fè sa. Sistèm Alonso a, dayè yo rele l jabibòl. Si yo ka ba w yon jwèt pote non antrenè, se paske antrenè a gen yon bagay li t ap fè. Kounye a, antrenè sa ni ki vin nan Real Madrid, li tounen yon gwo egare. Kiyès fè tou non gwo egare a? Ou konnen, ou di, ou konnen yon bagay ke, ke, gon, gon bagay ke moun yo pa fè de, yon paralèl. E m panse, tout Real Madrid nan tout listwa nèt, sa vle di ou pran Santiago Bernabeu ki fè de 1943 a 1978, paske misye fè plis ke 30 an kòm prezidan Real Madrid, Santiago Bernabeu. Real Madrid Se te toujou prezidan.
Se NK Pye m konpare avèk Yan Kouto a. Ah ok NK Pye ok ok. Se te toujou prezidan an avèk sipèsta yo. Ou konn ki moun ki vin chanje bagay sa papa? Sa vle di ou konn ki sèl prezidan ke m panse malgre ekip lan te plis sta li deside bay antrenè a ki pat gen pwa ba l tout pouvwa? Se Berlusconi avèk Arrigo sa ki e se pi bèl egzanp lan wi. Humm. E nan ka sa ki an pa egzanp lè Berlusconi pran Milan an 86 epi li pran sa ki an. Sa ki sou konpare l ak Xabi Alonso ni kòm jwè ni kòm antrenè lè yo tou lè 2 vini Sa ki pa. nan klèb nan dimansyon sa. Pa gen foto non. Sa ki pa konn jwe foutbòl non. Anben sa map di w pat gen foto. Pa gen foto kòm antrenè tou pat gen okenn foto sa ki pat pat janm ap nan wo nivo a. Alòske Xabi Alonso te de chanpyon. Men kounyela a, fòk prezidan an li menm li fè jwè w yo konnen ke mèt la se antrenè la. Paske gon bagay ki klè. Kote Xabi Alonso trayi? Xabi Alonso trayi 26 oktòb. Laprès fè konnen ke bagay la vin montre klè ke ke enstitisyon trayi Xabi Alonso? Kòman pou Vinicius sòti yon lèt dekskiz epi pou pou pa gen non Xabi Alonso k ladan l alòske dezòd lan se ak Xabi Alonso li fèt?
Li klè la ki mwen li. Apa wè nèg sa yo pa menm pale de antrenè a? Kale a? A men sa m ap di w.
Men sa m ap di w, sa vle di vin gen malèz lan la. Malèz lan vin enòm. E pandan malèz lan enòm nan, Enstitisyon an swa pa t solidarize yo avèk antrenè a. Konnya, gon kesyon de reyalite teren an. Arbeloa, se yon djòb li jwenn, li pa t atann li avè l, m pa kwè l gen nivo pou li tou. M pa p mete konpetans li an je paske m pa konnen l. M konnen jwè a men m pa konn antrenè a. Men li t ap antrene Castilla. Zidane se nan Castilla l soti tou. Men Abeloa pa Zidane. E jan m di w lan, misye pral nan Lakwaze San Mis, li pral kite jwè yo fè sa yo vle, paske se li nan ekip la, li konn sa k pase a. Li konnen sa k pase a, li konnen sa k Se zanmi Xabi Alonso li ye tou. Non, li konn sa k pase a, li konnen. Kounye a, misye pa, misye pa, misye pral, Abeloa se yon bout jwè, kòm foutbolè. Li pral pa anmède kò li pou l fè ti djòb li epi li pral fè jwè yo bay rezilta si yo kapab. Kounye a m pa konnen, kòm Real Madrid gen de lè ou pa wè sa k ap jwe, van k ap pote l epi l genyen kanmenm, m pa konn si sa pral fèt pou Abeloa jan l te fèt pou Ancelotti. Men, si Abeloa pral antre lan verite l apre on mwa, on mwa edmi, E fanatik Real Madrid ayisyen yo pral rayi l tankou Xabi Alonso.
Yo pap rayi l? M di yo pral rayi l tankou Xabi Alonso si li vin wè ke men pwoblèm ni si l vle reyisi men sa pou l fè. Fanatik. Yo pap rayi misye.
E sa k fè sa? Ou remèt ou pap rayi misye?
Xabi Alonso. te toujou montre yon karaktè kòm jwè. Sa vle di, sa Xabi Alonso vin fè nan Real Madrid la, se li li te toujou montre kòm jwè an tèm de karaktè. Sa vle di misye pa, misye pa, misye pa defye sa li ye an kòm jwè pandan li vin antrenè a. E sa koute li tèt li. Mentnan,

Son pil 3 a 0. Pil 3 a 0, 2 a 0. Bon, se tèlman Massa pi fò pase nou. Enben, sa m di w. Kounye la, kounye la, gon bagay ki esansyèl. Misye p ap janm al li nich li. Misye ap rantre nan yon solidarite ak kad yo, sa ke Xabi Alonso pa t janm rantre. Men kounye la gon bagay ki klè. Se la kiryozite an. Tankou ou menm, ou trè septik. sou sou sou Real Madrid lan. Se sak fè genyen konplemantarite sa ant mwen menm avè w. Sa vle di m pa m pa definitif sou echèk lan. Men, youn nan bagay pou moun konprann, se menm jwè sa yo ki te la sezon dènyè avèk Ancelotti, ki la avèk Xabi Alonso, Xabi Alonso pa la e se menm yo menm ki pral la avèk antrenè sa. Sa vle di m pa m pa di se echèk klè. Men se menm yo menm sa vle di wi ou kapab toujou jwenn yon solidarizasyon, ou solidarize avèk jwè sa yo. Jwè yo kontan avèk ou. Men kounye a gen yon bagay ki klè, se advèsè lan ki pral jwe kont ou an. Kòman w ap ye taktikman? Kiyès k ap vire tèren an pou ou? Sa vle di Arbeloa vini la a, li pa pral ap gen okenn nèg vini vire tèren an. Li di fò l jwe avèk yon pivo wi. On pivot du milieu, sûrement e pral goch wa Mendy.
Men sa map di w, sa vle di ou pa pral ou pa pral ou pa pral jwe ak Real Madrid pandan ou pral kreye Tchouaméni, ou pral kreye Camavinga non. Kiyès ki pral pivot du milieu?
Bon kounye a la Kimberly ann pale serye. Misye di mwen mwen li l, misye di men sa l pral fè. Fò l gen yon moun, fò l genyen yon Toni Kroos oubyen fò l gen yon Busquets.

E se menm moun sa yo ke nou konnen an. E se menm pwoblèm sa a ke Real Madrid ap fè fas depi 2024, 2025. Paske sa moun konprann, e se la a, tout deba k ap fèt nan foutbòl, A, misye fè plis gòl ke misye, misye bay plis pas desizif, li pa kanpe sou anyen analiz, e se pou fè pati mache, se yon analiz trè senplist. Lè yon moun ap di m, Tè mitan teren fè plis gòl ke yon lòt tè mitan teren fè plis pas, de se fèt li pi bon. Kounye la gon bagay ki klè, èske sa yo ba w fè a ou fè l trè byen? Èske ou rann ekip lan meyè? Èske ou rann patenè w yo meyè? Toni Kroos pa t janm repite pou yon gwo pasè desizif. Toni Kroos se yon pasè desizif. Yo pa mande l bagay konsa tou. Si l fè l, se bonus.
Klè, se sa k fè lè moun ap fè analiz foutbòl, Gen de fason pou pale de yon pasè. Ou pale de yon pasè òganizasyonèl, sa vle di jwè k ap òganize jwèt la, k ap bay jwèt lan ritm ak tempo. Ou pale de yon pasè desizif ki se jwè ki kareman nan desizyon k ap fè pou gòl, ki bay de pas desizif. Ou wè e bon vòlò ye? Ou tande w? Ou wè sa w ap di la yo Neymar Ingesta? M pran w la a.

Tony Cruz se yon organisateur de jeu, se yon passeur ke li ye. Se li kap bay jwèt lan ritm, se li kap bay jwèt lan tempo. Se Tony Cruz kap di Vinicius nan yon match Real Madrid kont Barcelone, pran espas la, pran entèval la, pran entèval la. Li fèmen l menm, li di Vinicius, al la, bat Araujo de vitès, al bay tèt Shtegen gòl, gòl fèt. Real Madrid, Bayern, Tony Cruz di Vinicius, pran entèval la, atake espas la, pran pwofondè la, paske m ap gen yon pas vètikal kap kase liy nan, gòl. Real Madrid pa gen jwè sa yo. Sa di koman Arbeloa mwen menm pral kirye. Kit ou pran Bellingham, ou pran Tchouaméni, ou pran Camavinga, ou pran Valverde. Yo youn pa genyen dimansyon pou fè sa ke Toni Kroos tap fè anndan ekip Real Madrid lan, ki te fè Real Madrid gen sa ou rele yon konplemantarite. Sa Tchouaméni ka fè an Toni Kroos paka fèl, sa Bellingham ka fè an Tchouaméni paka fèl, ebyen le fè ke gen konplemantarite chak jwè ap jwe wòl pa yo ki ba nou sa yo rele yon chemistry. Ebyen nan chemistry sa a gen yon eleman majè ki se enkontounab lan nan òganizasyon jwèt lan ke Real Madrid pa genl, kòman l pral fèt la avèk avèk Camavinga, ak Tchouaméni, avèk Valverde, avèk Bellingham? Kòman l pral fèt? Epa epa nèg sa yo ke m konnen ke map gade toutan an? Ou konn sak anraje ou e se la Real Madrid ap pran e chak konl kwaze Barcelone depi Barcelone pa gen jwè blese jan sa te ye nan premye match 2 a 1 26 Octobre la lap pran bwa tout pwoblèm Real genyen an li gen e Barcelone gen tout sou ban an pou li wi Bernal e ba e ki yon ti piti a rele Casado si yo prete Real youn Real bon si yo prete Real youn Real bon wi. Tout a di donk mi e si la si si si te gen si te gen echanj ant li menm avèk Barcelone epi l di banm Casado non. Casado e Barcelone pa bezwen la. Si yo ba Real li Real manje wi. Manje manje wi. Lap lap kanpe devan defans lan pou yo li òganize jwèt la wi. Pa gen jwè de fòmasyon sa yo lan Real Madrid e chèche pou l al chèche l. Kounye a se vre yo yo yo gen yon zye sou Vitinha bon Real paka goumen avèk Paris la fè kòb. Vitinha sou kontra pou jiska 2029. Egal la Real pa menm bezwen panse Paris pral kite Vitinha ale. Sa di donk yo kanmenm, yo konn pwoblèm yo. Konnya Arbeloa pa ka vin bay tèt li manti, kiyès li pral fè fè bagay sa la a? Pase zanmi, jodi a lan Newcastle la lan premye mitan an. Ceballos pral oganize.
On platfòm serye k la e. On platfòm serye k la. M ap pale ba serye. Kou nan w vin rale se ba yo sou mwen. Non jwè sa yo konn pwoblèm nan fò yal chèche l. Konn a si Arbeloa ap ba tèt li manti se nan Real li di l bezwen moun ki pou jwe devan defans lan. Ki moun li ye? Nan efektif ki la a. Moun ou di a lan yo tout se li menm vre k parèt pwofil la men l pa gen dimansyon. Non li pa gen nivo. Li pa gen dimansyon.
Se jwè se jwè Getafe ki vin fè ke fòk yal dèyè l deyò. Enben, kounye a la, se lan sa m di w, kounye a, kòm misye wè Bellingham fache avèk Xabi Alonso, kounye a, misye pral pran ka pou Bellingham pa vin choute sou li. Li pral bay Bellingham libète pou l ale. Kounye a, lè kat fantastik wè Bellingham ap ede l an make, Konal lèl e pase sou Alonso l pat fantastik wi men lèl vin tonbe nan fòt li sou Arbeloa depi lal nan lè 4 fantastik epi yo kwaze a Barcelone bwa kale bwa kale bwa kale sètifye wi bwa kale 4 5 6 gòl wi sètifye wi pase yo pase tande yo pral griye piske yo pral jwe an dezòd jan yo te fè lane pase a Pandan ke yo pa ka tounen, yo pa gen lyen, anpi yo pral panse yo ka ale nenpòt ki jan. Enben, Ou konn ki sa ki genyen, ou konn ki sa ki genyen nan ka Bellingham? E se petèt menm bagay ki pral rive Jude Bellingham avèk Tuchel nan Langletè. Jodi an konbyen? Jodi an 13 janvye 2026. Mwen atann mwen ka gen zen nan ekip anglèz lan.